Non non m pa vle nou konsa se pa ideyoloji nou non. Coucou mes amours se avèk ou Naturally Madi se toujou yon plezi pou nou kapab pataje ti konsèy nou ansanm avèk ou si ou menm se premye fwa wap gade video nou nou diw yon byenveni e tanpri pa fin gade video sa san ke ou pa abone e ou menm ki toujou gade video nou ki toujou like comment tout sa nou diw yon gwo merci. Merci anpil pou sipò ou sa vrèman apresye ok jodi an di video a li yon ti jan diferan paske se pral kòmsi enteraksyon antre nou paske gen anpil bagay ke nou wè ki ap pase swa nan gwoup facebook nou ou di mwens tou sou youtube donk nou vle kòmsi tande ide ou nou vle fè yon ti diskisyon sou sa nou gen anpil poukisa nou gen poukisa ke ou menm ou retounen natirèl e poukisa kòmsi ou ou tou anpil nan nou nou plis vle cheve long donk poukisa nou gen anpil poukisa e si ou menm ou enterese avèk videyo sa rete branche nap tounen. Jist avan ke nou kòmanse, n ap raple w ideyoloji Naturalia Wisi avèk Mati se pou ou menm pou nou kapab ankouraje w pou w anbrase e renmen sa ki pou ou. Lè nou di sa, Se pou ou menm ou kapab anbrase e renmen po ou e cheve ou nan stad ke li ye a, pou ou renmen cheve ou krepu jan li ye e koulè w tou nwò fonse jan ke ou ye san ke ou pa ale pou ou dèyè swa chanje koulè po ou tou sa. Donk se sak fè wap wè nou pataje avèk ou anpil DIY paske nou konnen gen anpil nan nou ki ka plis gen aksè avèk DIY yo pou nou kapab nou pataje avèk ou kòman ou kapab pran swen cheve ou e kòman ou kapab pran swen po ou. Premye kesyon nou ki se poukisa ou menm ou retounen natirèl. Donk nou remake gen anpil nan nou ki kòmsi tounen natirèl se pa paske yo vrèman aksepte tèt yo men se plis paske y ap kouri dèyè yon mòd ou di mwens yo wè yonn fè yo fè l tou. Men, nou plis vle ou menm pou ou kapab pran konsyans, pou ou kapab di, Donk mwen aksepte tèt mwen li menm jan ke li ye a, mwen renmen tèt mwen jan ke li ye a, donk mwen jis kanpe, mwen p ap mete pèmanant ankò, ou di mwens mwen p ap defrize cheve m ankò. Donk, fòk kòmsi desizyon sa a, li kòmsi yon konsyans ke ou fè, E ke se yon desizyon ke ou menm ou dwe pran san ke okenn moun pa fòse ou pou ou menm ou kapab fè sa. Donk sa se premye kesyon ke nou genyen pou ou. E lòt kesyon ke nou genyen pou ou tou, se kòmsi poukisa nou tout nou ap kouri dèyè cheve long olye ke nou kouri dèyè pran swen cheve nou. Gen anpil nan nou, olye ke nou renmen e anbrase cheve natirèl nou, nou plis ap kouri dèyè pouse cheve, kòmsi grandi cheve. Nou prè pou nou fè anpil bagay pou nou pouse cheve nou, olye ke nou pran swen cheve nou e renmen stad cheve nou jan li ye a e renmen kòmsi cheve nou natirèlman. Sa toujou etone nou premyè kesyon lè lòske nou poze Wisi ni mwen menm premye kesyon nou toujou di anpil nan nou se kòman pou cheve m kapab grandi men pou nou di w pou cheve w grandi mes amour se vre tout cheve grandi men fòk ou konnen tou pou yon cheve grandi genyen nou te kapab di 3 gwo pwen ke pou cheve w li menm li grandi. Premye a ki se wi wap pran swen cheve ou fòk ou fè swen pou cheve ou fòk ou byen pran swen cheve ou e dezyèm nan ankò ki se kòmsi sa ke wap nouri sa ke wap ou chwazi manje donk sa tou li menm li vrèman konte sou kòman ou kapab grandi cheve ou e twazyèm nan ki se Pi gwo tonton bagay la ki pi um ki pi enpòtan an se kòmsi ereditèman eske ou soti nan fanmiy ki genyen long cheve? Eske fanmiy ou li menm li genyen cheve ke ou menm ou toujou ta renmen pou genyen long long long cheve an? Mwen menm mwen pa soti nan yon fanmiy ki genyen long cheve. Donk se premye fwa cheve mwen m te kapab di yo longè sa. Premye fwa cheve m dayè longè sa m pa janm konn genyen longè cheve. Donk sa mwen admèt ke tout cheve li menm li grandi men Mwen admèt tou ke cheve mwen li pap janm yon longeur ke mwen toujou reve paske mwen pa soti nan yon fanmiy ki genyen long cheve donk mwen konsyan de sa e mwen admèt sa tou donk nou menm dèfwa nou toujou rete kòman pou cheve mwen li menm li kapab long men poukisa eske nou pa pran swen cheve nou ou di mwens nou pa aksepte Te cheve nou jan ke li ye a, cheve long, cheve kout, cheve mwayen, tout cheve bèl mes amours. Rete sèlman pou ou kapab pran swen cheve ou, renmen cheve ou stad ke li ye a, answit wap ka wè swa ti pwogrè ou di mwens gwo pwogrè cheve ou li menm li kapab fè. E yonn nan lòt bagay ankò nou toujou ap di, Kòman cheve m kapab menm jan avèk ou? Non, chak moun genyen yon cheve ki inik a ou menm. Ok, pandan ke nap di sa nou konnen gen diferant kategori de tip cheve. Nou konnen nou genyen cheve ki soti de 1 jiska 4, answit yo kategorize yo tou de A a C. Donk lè nou di sa nou konnen gen moun ki genyen 1. Kategori 1 an, 1A jiska C, nou konnen moun sa yo, yo menm yo gen cheve ki vrèman, vrèman dwat. Donk nou pale, lè nou pale de sa, nou pale de plizoumwen moun amerikèn yo, moun azyatik yo, tout sa yo. Apre sa, nou konnen nou gen tip 2. Se moun ki genyen cheve kòmsi ki gen yon ti yon ti S ladan l. Apre sa nou genyen cheve ki vin prale nan 3, nou genyen 3 A jiska 3 C ankò, se moun ki kòmsi genyen kòmanse genyen yon ti S ki plizoumwen S toujou. Apre sa nou genyen 4. 4, Gen 4 A jiska 4 C tou, se moun sa yo yo menm ki gen cheve plis ou mwen kote bouk yo yo menm yo yon ti jan plis sere nan pati sa. Donk n ap mete foto pou ou pou ou kapab wè sa. Donk nou gen tout tip cheve sa yo. Yonn nan bagay ke ou menm lè w ap pran swen cheve ou se premye bagay konnen ki tip cheve ou genyen e lè w fin konnen ki tip cheve ou genyen donk konnen ki powozite cheve ou genyen. Donk konnen ki powozite cheve a li menm li pral ede ou konnen kòman cheve ou li menm li resevwa idratasyon e kòman lap kenbe idratasyon. Donk depi ou konnen ki tip cheve ou genyen wap konnen kòman ou kapab idrate cheve ou nou gen videyo kote ke nou te pale de sa donk ou kapab tcheke yo tou si ou vle konn plis de sa. Kòman ou menm ou kapab Idrate cheve w. Donk lè sa w ap plis gen yon cheve ki an sante e w ap plis kòmsi renmen cheve w. Konsèy mwen menm mwen te kapab gen pou nou, se plis konsantre nou an pran swen cheve nou, pa kouri dèyè pous cheve pou nou pa fè dè bagay ki vin yon ti jan pa twò pwòp, pran swen cheve nou, pa rete avèk cheve nou ki sal, ki kòmsi ki abandone donk dèfwa gen anpil moun kòmsi nan natirèl la yo abandone cheve yo jis pou yo kapab grandi cheve yo jis pou yo kapab kòmsi gen yon cheve long yo neglije pran swen cheve yo jis pou paske yo di ke yo pap penyen Pou cheve yo pa kase, tou sa, tou sa. Donk mwen konseye nou mes amours, pran swen cheve nou, trete cheve nou byen, e li menm l ap grandi e l ap rete an sante. Jan m di nou an, plis kouri dèyè yon cheve ki an sante olye ke nou kouri dèyè yon cheve ki. long. Mwen swete tout ti konsèy sa yo te itil nou e nap rejwenn ou pwochen fwa nan yon lòt video pa bliye abone, like epi kòmante nap rejwenn ou pwochen fwa babay.